Salut tout moun, byenveni yon fwa ankò sou Echentou pou yon lòt videyo mezanmi Videyo jòdia mezanmi li pa lòt ke zafè divòs Cardi B avèk Offset la mezanmi ki genlè tonbe nan dlo Paske jan nap gade sou rezo sosyo yo la nou wè atis la Offset li menm Nan story Instagram li, li poste de seri de videyo ki ta vle fè konprann ke li yon Akadibi yap retounen. Sa vle di mezanmi, ret branche, gad videyo a jiska la fen, nou pral pote tout enfòmasyon pou ou, nap met tout videyo, tout jan Offset avèk Kadibi tap byen pase nan fèt yo mete sou story yo, ebyen rete branche. Bon, mezanmi avan m ba nou tout detay sou dosye Kadsby avèk Opset la, m ap mande nou silvouplè pou nou abone nan chanèl la. Paske lè nou fè sa, nou ankouraje m pou m fè plis videyo pou nou e pou m kontinye travay. Bon, jan nou te konnen l deja, 15 septanm ki sot pase a la, Kadby li menm te anonse separasyon l avèk Opset. e li te menm li te menm anonse ke li prale nan tribinal pou l mande divòs li paske gen anpil moun ki te gentan ap di bon relasyon sa li pap remache ankò paske nou konnen yon premye fwa deja relasyon an te kraze men Opset te fè Kadibi yon sipriz kote ke li te pote yon pil fè pou li kote li tap jwe e yo te vin retounen men gen anpil moun ki te di sèt fwa si pap gen retounen ankò paske Kadibi fache anpil li di Opset ap pede trayi l avèk lòt fanm. Men, gen anpil gwo sit Ozetazini ki te fè konprann ke avoka Kadibi yo di sèt fwa si pap gen rekonsilye ankò, Kadibi vle kite sa tout bon, e yo te menm anonse ke Kadibi te di li pat vle anyen pou pitit fi l la nan men Opsèt, e li pat vle Opsèt wè pitit fi l la tou. Men aprè, kèk jou aprè sa li te vin soti, li di konsa non, li vle pou l gen yon bon relasyon ak papa pitit fi l la, men li pa vle anyen nan men Opsot pou pitit li a. Men, nan moman map pale a la mezanmi, sou kont Opsèt la, gen anpil foto, gen anpil videyo kap sikile kote ke Kadi Willem avèk Offset yon fèt yap byen pase kote ke Kadi monte sou Offset lap danse e sa demontre a klè ke yo kapab gentan retounen ou yo sou wout pou yo retounen mezanmi. Sa vle di mezanmi moun ki ta antre bouch yo nan pawòl sa nap wont paske yo toujou di nou pawòl madan mouche avèk madan marye moun pa antre ladann e yon lòt fwa ankò li klè ke nou pa sipoze opine nan bagay sa. sa yo. Men ofisyèlman Kadibi avèk Offset poko fè okenn pòs pou yo di yo retounen, men mwen kwè ke mwen gen espwa ke koup sa li pap kraze e fanmi sa ap toujou ret ini aprè 3 zan maryaj.

Nou pa bezwen etone nou paske m gen enpresyon moun sa yo yo renmen anpil. Bon, se la map mete yon fen nan videyo sa a, si w te renmen videyo a bay yon like, pataje avèk fanmi w, avèk zanmi w. E mezanmi map anonse nou, mwen sou tiktok, mwen gen yon kont sou tiktok ki rele Haitian Tube tou, si w sou tiktok wap gade videyo sa a, ale chèche m sou tiktok, abone avè m. Kite yon kòmantè dim se sou youtube ou wèm epitou map abòne avèw bak otomatikman. Bon se la map mete yon fen nan video sa, a la pwochèn mwen renmen nou anpil map retounen pou yon lòt video byen rapid.